Oditè oditris Vendredi Fanmi, kòm chak Vendredi, se avèk anpil plezi nou rantre lakay ou ak emisyon pa w la. Emisyon kote n ap reflechi sou koze fanmi, n ap reflechi sou relasyon mari devlope ak madanm, relasyon paran yo devlope ak timoun yo e, Tout kalite relasyon ki gen enfliyans sou relasyon fanmi w se Jean Valery Vitalean ki dèyè mikwo a. Se avèk anpil plezi n ap salye ou menm k ap koute nou jodi an nan Èr Metwopolitèn nan. Ou menm k ap koute nou nan vil de pwovens swa atravè stasyonradyo sa oubyen diferant stasyonradyo ki releye emisyon sa a. Ou menm k ape koute nou nan dyaspora, byen sur gen moun sitou an Amerik di Nò ki releye stasyonradyo sa a e gen lòt moun atravè lemonn ki koute li an difere Sou diferan mwayen ke nou ofri ou swa Podomatic, iTunes ou byen SoundCloud e nou konnen anpil moun tande emisyon sa sou paj Facebook la Vandredi Fanmi. Nou kontan avèk ou jodi an pou nou kontinye refleksyon ke nap fè depi kèk vandredi etan done ke nou nan debi ane skolè la nape reflechi nape pale kòman nou kapab byen jere ane eskolè la. Jodi a, nou pral pale de yon lòt aspè ke yo pa nesesèman pale de li souvan, men ki genyen anpil enpakt sou lavi mwen ak ou viv pandan 9 ou 10 mwa lekòl la, e sa, aspè sa ke nou pral wè jodi a, li d'une très grande importance pou byenèt mwen. avèk ou kòm paran e byennèt tou timoun nou yo. Kòm dabitid, n ap envite w koute yon bèl mizik e mizik sa a w ap annik tande li ou prale reyalize ki sijè nou pral pale jodi a. Bòn odisyon!

Nan dènyè emisyon yo nou te wè kòman ane skolè la se yon peryòd ki trè entans nou te wè ki tout strès ane skolè la li menm li bay strès pou timoun nou yo ki pral lekòl gon chanjman de grann vakans lan ane skolè lan chanjman nan jan yo dòmi se yon strès tou pou yo nan ritm de travay yo yo rantre nan yon nouvèl klas gen nouvèl matyè pou yo aprann. Anpil fwa, se yon strès pou yo. Premye mwa yo konn difisil pou kèk elèv. Pou paran tou, se yon strès. Li se yon strès finansye, kote mwen ak ou n ap gade kote lavi a ap fè kwen, dola a ap monte disèt wotè, lavi an chè. Gon pwovèb ki di se yon sèl bagay ki monte l desann nan peyi a, se drapo nasyonal la, apre sa tout bagay. monte e nou gen pwoblèm ekonomik n ap eseye rejwenn lè debou men gen tou strès sante gen de timoun m rankontre kèk paran ki di chak ane pitit yo malad nan debi ane a se kò yo ki ap eseye ajiste a nouvèl ane a gen strès tou emosyonèl paske jounen yo kòmanse a. tout vitès e jounen an poko kòmanse ou gentan wèl fini e ou trè fatige ou oblije kòm paran ap bay timoun yo yon swivi pou yo kapab etidye leson yo e nou te wè tou nan dènyè emisyon an ki strès ki ka genyen pou ou menm kòm paran e kòm mari kòm madanm antre ou menm avèk konjwen ou paske nou kapab pran tout san tan sa nou fokis sou timoun yo e se rete n rete n wè Kapab gen chòk antre nou, nou tèlman epwize emosyonèlman se kont n ap genyen e nan menm kont sa yo gen de fwa timoun nan l rete a kat senk è de laprèmidi nan kay la pase ou te panse se mari w ki pral pran l mari w te panse ke se li menm ki pral chèche timoun nan san konte moun ki gen adolesan adolesant yo gon tèt chaje ke yo konn genyen sèke ane ke petèt timoun nan li vin adolesant lan se lè a ou reyalize ke gon moun kap kase ti bwa nan zòrèy pitit ou e li genyen pwoblèm pèfòmans donk se on pakèt strès ke ane skolè la li konn pote kwake son bon bagay lekòl la ye timoun yo ap aprann yo ap epanouyi men gen yon aspè nan kestyon jesyon ane skolè la mwen avèk ou nou viv li pafwa nou konn sibil. Men nou ka pa pran tan pou nou reflechi sou li e map envite ou jodi a pou ka pran ti tan pou non sèlman panse sou li, non sèlman planifye sou li, men sitou travay sou li, egzekite l. Se preparasyon ane skolè la an matyè de vi espirityèl ou. Se vre mwen ak ou nou souvan prepare nou pandan grann vakans lan, nou ravitaye otan ke n kapab pou n ekonomikman fè fas a ane skolè la. Nou konn rasire nou ke timoun yo nou prepare yo fizikman pou ane skolè la e gen yon aspè nou pa nesesèman pran di tan pou n prepare se aspè lavi spirityèl ou menm kòm endividi, kòm grenn moun. Ou menm antan ke couple si w ap viv nan yon relasyon maryaj ak mari w ak madanm ou, men tou ou menm antan ke paran avèk timoun yo, kòman nou kapab prepare ane skolè la e kòman n kapab pase yon ane skolè ki pote anpil fwi o nivo espirityèl. Youn nan karakteristik jounen anpil moun Se nan lè n leve an, depandamman de lè w sòti nan maten, gen moun ki leve a twazè di maten, gen ki leve yon ti kras pita, kote n leve a, nou kòmanse jounen an a tout vitès, moun ki pran yon ti tan pou l lapriyè, li sèlman di w, Senyè mèsi pou nwit lan, epi li di w jounen an nan men w, epi se rete w rete w wè. Ou ouvè yon radyo ki ap ba w nouvèl, ou gen tan kouri leve timoun yo, w ap eseye fè manje. Si timoun yo ase gran pou yo al lekòl pou kont yo, yo ale oubyen si se ou menm k ap mennen yo lekòl la, ou mennen yo lekòl la. W al chèche yon ti degaje pou w fè pou w gade kot lavi a fè kwen. Sere to rete, lè pou w al chèche timoun yo rive. Epi si se nan travay la yo pral avèk ou, oubyen ou lage yo lakay la pou retounen nan aktivite ke w genyen an, senk, sis, sèt, uit è di swa w rantre, epi a dizè, onzè epi w di, Senyè konn tout bagay, epi ou leve, e se konsa ritm ane a pase, e lè w gade pwòp tèt pa w, ou reyalize souvan ou gen strès, tansyon w monte, Oubyen ou toujou yon tèt fè mal, ou toujou gen moun ki di w yo santi yo gen yon boul anba lestomak yo, ki sa k pase? Se angwas, se strès ki genyen paske jounen an li ale a tout vitès. Si yon moun ta di w kòman w ap pase lavi espirityèl la, ou pa nesesèman gen anpil bagay ke w ka di, ou ka sèlman di bon mwen mwen rasire m ke m al legliz chak dimanch e m al legliz avèk timoun yo, m panse se yon bon bagay mwen fè. Nou pral envite w nan nouvèl ane sa a. pou devlope yon lòt ritm de vi pa rapò a lavi espirityèl ou ki pral gen gwo enpak sou lavi espirit, sou lavi mantal ou, sou lavi emosyonèl ou, sou relasyon w devlope ak pwòp tèt pa ou, relasyon w devlope avèk konjwen ou, mari ou, madanm ou, relasyon tou kou w devlope avèk timoun yo, e menm relasyon ke w devlope avèk moun sa ki nan aktivite pwofesyonèl ou. Mwen kwè ke twaka moun k ap tande emisyon sa a, pou m pa di pifò moun k ap tande emisyon sa a, se moun legliz pwobableman w ye. E menm si w pa moun legliz, Labib montre nou, e lòm li menm li gen nan li rechèch sa a, kèt sa a. Lakèt oubyen rechèch pou li an kontak avèk yon èt siprèm. Mwen avèk ou kòm kretyen, Nou konnen kòman lavi spirityèl nou li d'une extrême importance, kote ke relasyon nou devlope avèk Bondye se yon bagay ki kapital. Lè w aksepte Kris kòm Sovè pèsonèl ou, li vin nan lavi ou, sa pa rete la. Li mande nou pou nou grandi. Pawòl la di pou nou grandi nan konesans pa, nan konesans Bondye, pou nou grandi nan gras e nan konesans Bondye. Nan Efezyen chapit 4, Pòl di pou nou vini granmoun. Sa vle di pou nou mature. sa vle di pou nou adilt. Jezi te di, Se pou nou pafè menm jan Papa m li pafè. E nan tèks orijinal lan, lemo pafè vle di mature, vle di granmoun. Donk, mwen avèk ou nou aple pou n grandi nan Bondye. E Labib montre nou kòman li enpòtan pou mwen avèk ou devlope relasyon sa a ke n genyen avèk Bondye e. Mwen kwè ke e mwen e ou nou kapab admèt ke sa li ekstrèmman enpòtan nan lavi nou. Men ant sa n konnen an e sa n ap pratike a, malerezman anpil fwa e konn gon gwo diferans. E nou, mwen ak ou kapab bay anpil rezon pou sa. Youn nan rezon ke n ka bay, nou kapab di ke n gon mank de tan. E se youn nan pi gwo rezon ke anpil moun bay. Jounen an nan jan l kòmanse an se konsa l tou fini. Dezyèm faktè ki konn fè mwen avèk ou. Nan mitan ane skolè lan nou pa nesesèman pran swen lavi espirityèl nou e li gen move ensidans sou nou, n toujou enève, n toujou ap boude sou timoun yo, n toujou ap fache sou mari a, strès menm jan m te di an ou santi yon boul anba kè w. Dezyèm rezon ki fè ke ou pa, mwen ak ou nou pa pran swen lavi espirityèl nou se fatig. Ou poko leve ou gentan fatige. Gen moun ki di, Mwen kouche, m dòmi men m pa repoze. Epi distans pou sware a rive, m gentan m gentan fatige ankò. E malerezman se an septanm sèlman n ye, ou ap gentan kontanple dezyèm trimès la, w ap gentan kontanple twazyèm trimès lan. Jan n renmen di nan lang kreyòl la, ou di tèt ou ou kwè w ap chape. Donk, mank de tan e dezyèmman, Fatig konn fè ke nou pra ke nou pa pran swen lavi spirityèl nou. Men kisa n ta ka pa fè menm pou n kapab gen yon meyè vi spirityèl ki li menm ap vin genyen enpak, ap vin gen ensidans sou lavi sou lavi nou an jeneral. Premye bagay mwen avèk ou ta sipoze fè nan. jounen nou yo pou n kapab gon meyè pratik m ta kapab di kote n ape eseye devlope, deplwa, devlope lavi espirityèl nou ou di mwens pou nou gen yon ritm de vi kote ke nou rasire n ke n ap pran swen lavi espirityèl nou premye bagay ke mwen ak ou dwe fè fò n devlope yon seri abitid nan lavi nou. Premyèman, ann devlope on seri abitid nan lavi nou. Premye kalte abitid, mwen ak ou, ta sipoze devlope nan lavi nou, se abitid a lè n ap dòmi an e a lè n ap reveye a. Premye abitid ke n ta sipoze rasire n ke n devlope nan lavi nou, se a lè n ap dòmi e se a lè n ap reveye. Sa ki te valab pou timoun yo nan emisyon ke n te fè lè n te di, Timoun yo sipoze gon lè pou yo dòmi e gon lè pou yo reveye, se menm reyalite pou mwen avèk ou. Anpil fwa kisa mwen ak ou fè, lè n fin fè timoun yo dòmi, nou konn pèdi 45 minit, inèdtan, dezèdtan e si n gade kisa n ap fè nan lè sa, anpil fwa se pa se pa bagay ki pwodiktif. Nou konn di n ap tandan yon dènye nouvèl. Nou konn di n ap gade yon dènye bagay. Oubyen nou gen dwa rete anndan kay lan, n ap vire, n ap tounen. E gade w gade li gen tan onzè di swa, men anfèt si yon moun ta poze w kesyon pou di ou voye timoun yo al dòmi a nevè. De nevè a onzè ki sa w fè? Ou pa nesesèman idantifye sa ke ou fè a. Donk, menm disiplin ke w bay timoun nan, li ta enpòtan pou w bay tèt ou disiplin sa. Chak kò moun on jan. Gen moun, mwen rankontre de moun ki diw depim dòmi pandan 5 èd tan m bon. Men gen de lòt moun ki diw mwen menm fòm bay kòm 7 èd tan 8 èd tan poum dòmi. Depandamman de jan kòw ye, eseye jere sware a pou kapab wè si w ka dòmi a on lè ki rezonab. Sa ap pèmèt ke Kò w fatige mwens, e l ka pèmèt le lan demen maten pou leve avèk plis enèji. Paske gen moun ki pa ka ni kenbe yon bib nan men yo, ni lapriyè paske nan maten zye yo tèlman lou, nan sèl lè yo ka leve a, se kouri a tout vitès pou yo okipe de kay la, epi sa w tande an jounen an pase konsa, epi. 9 di mwa lekòl la, se konsa ke l fè li, se bay Bib la de twa, de twa tabòk yon dimanch maten epi l ale. Donk, premye abitid lan, se abitid nan lè w ap kouche a e nan lè w ap reveye an. Donk, si ou devlope abitid sa pou kontwole kò w, w ap pèm, l ap, l ap pèmèt ou pou l, ke w kapab kontwole fatig la, w ap vin gen plis enèji. Si w vle pran yon tan pou lapriyè nan aswè, e si w vle pran yon tan pou lapriyè nan maten, premye bagay la se devlope abitid sa a. Ou dakò avèk mwen ke anpil fwa, dènye nouvèl w ap tande a nevè diswa a pa diferan de nouvèl ou tande a senkè dlaprèmidi an. Donk, se yon gaspiyaj de tan ou genyen. Ou dakò avèk mwen, gen de fwa anndan kay lan, se vire w ap vire an won, w ap vire tounen, e tan w ap vire tounen sa a, ou te ka pran bib ou, ou li, ou te ka pran di tan pou ap priye, ou te ka menm pran di tan avèk timoun yo pou ap priye. Donk, m ap envite w depi aswè a, gad, jis siveye tèt ou, oubyen fè yon moun siveye w. E pou moun sa ap kontwole pou wè ki kantite tan ke w kapab ap gaspiye dan lasware. Dezyèm bagay ki kapab enp kap enpòtan pou ou menm avèk mwen nan lavi nan devlopman oubyen pou nan pran swen lavi espirityèl nou se kòman nap kòmanse jounen an gen de jan ou ka kòmanse jounen an kitem diw jan anpil moun kòmanse jounen yo e anpil fwa mwen menm dan le tan mwen te konn kòmanse jounenm jounenm nan l kòmanse e. Mwen pran kelke tan mape priye, m pran du tan mwen ap li bib mwen, dezyèm reflèks kem fè mwen ouvon radyo a 5 è du maten em kòmanse pran nouvèl. Distans poum monte machin nan poum sòti on dirè ke tout sa ke tout tan de pè tan de kalm kem te pran nan tan kem tap priye an l vole gagè lontan tèlman strès jounen an li gentan akaparem. Gen moun li yo m yo menm yo pa menm fè sa menm. otomatikman yo leve, yo kòmanse jounen an avèk nouvèl nan peyi an, avèk nouvèl atravè lemond, epi tout lapè moun nan, tout serenite moun sa a, li vole gagè. Paske nou kòmanse jounen an, mwen menm avèk ou, nan yon mòd tout boulin, tout vitès. M ap envite w pou kòmanse jounen an d'une façon qui différente. Premye bagay pou ta fè, se kòmanse jounen an dans le calme. Kòmanse jounen an dan la pè e dan le kalm. Paske gen yon òmon ki nan kò nou, se òmon strès la. Kò lòm e mantal lòm, fizik lòm e mantal lòm, li tankou yon elastik. Li gen yon distans ke l ka rive, men gen yon kote, otomatikman ke li depase, elastik sa l kase, ou pral kòmanse santi efè a sou ou fizikman, e ou pral santi efè a sou ou mantalman. Se sa k fè, Sa konn rive ke depi maten ou fin tande nouvèl la, bonèt ou chavire, bonèt mwen chavire menm jan yo renmen di epi tout moun ki pase anba men nou, nou rache koupe. M ap envite w kòmanse jounen w lan dans le calme. Ou leve a katrè di maten, ou leve a senkè di maten, premye reflèks pou mwen avè w ta genyen, se ta, menm jan kantik lan di, tonbe sou jenou nou, remèsye Bondye pou nwit sa ke l fè a, pa, remèt li jounen an, Sousi ke n genyen yo pou nou priye sou yo, priye pou timoun yo, mande Bondye pou n ka kòmanse jounen an dan le kalm. Gen moun ki sa yo fè? Yo rasire yo ke yo gen yon mizik ki kalm, yon mizik ki dous pou yo kòmanse jounen sa a dan lapè. David di, Trè to nan jounen an, Senyè, mwen ap chèche w, e li enpòtan pou mwen avèk ou. Chèche Bondye trè to, paske lapriyè ki sa l fè? Li gen yon efè sou mwen ak ou, sou emosyon nou, sou santiman nou yo. Se psalmiste la ankò ki di, lè mwen krenn, lè m gen lapeur nan kè m, mwen konfye m nan ou. Pou remèt Bondye jounen sa a, e pou remèt li tout peur ke w genyen, tout krent ke w genyen. Sa se youn. Dezyèmman, pou mwen avèk ou pran ti tan, menm si se 15 minit, pou n pran yon pasaj nan Bib la. pou nou li paske ou gentan ape arme lespri w wap arme lespri w wap arme entèlijans ou wap arme panse w wap arme kè w avèk pawòl Bondye ki se epe lespri a donk kisa w fè ou lapriyè ou pran ti tan nan pawòl la. Kounye a bagay la vin pi bèl nèt, si w genyen yon telefòn entèlijan sa yo rele smartphone yo map envite w telechaje aplikasyon sa se audio AUDIO bible MP3 se yon aplikasyon kote ke ou kapab jan w vle an. Peze yon bouton, ou tande nenpòt pasaj ki nan Bib la e ou kapab, menm si w fin li Bib ou, pandan w ap prepare jounen an pou timoun yo, ou kòmanse petèt nan Psòm premye, l ap pase nan Psòm de, l ap pase nan Psòm twa. Kisa w fè? Ou kòmanse jounen an dan le kalm e dan lapè. Lè jounen an kòmanse konsa, ann di ou bay tèt ou yon trant, yon karannsenk minit, yon inèdtan, Kounya ou kapab bezwen konnen kisa kap pase nan lari a, lè sa ou ka tande nouvèl la. Men si mwen avèk ou, otomatikman n fin leve sou jenou nou. Nou pa bay menm tèt nou yon tan pou n fè yon tranzisyon, pou n kontinye tande yon ti mizik evanjelik, pou n kontinye tande yon lapawòl, pou n tou tonbe danble ladan li, se rete wa rete wè epi ou wè tout sa ke w te anmagazine li annik rete l vole gagè. Dezyèm bagay ke ou kapab fè, otomatikman ke w fin Leve timoun yo, pandan timoun yo ap manje, ou kapab ou menm, ankò yn fwa, swa pase mizik evanjelik pou yo, swa petèt pase tèks biblik lan, pou yo menm tou yo kòmanse nan yon atmosfè de kalm. Paske se pa sèl mwen avèk ou sèlman k bezwen sa, men yo menm tou yo bezwen sa. Ou kapab kenbe telefòn lan epi ou pase mizik lan pou yo oubyen ou pase tèks biblik la pou yo. E sa petèt kapab. Tou, si nou tout e, e, e, pandan nou ap prepare nou an, yo kapab tande yon bagay epi yo pwopoze yon kesyon sou li. Eseye imajine w depi granmmaten ou gen ta ap arme timoun nan nou kapab gen de diskisyon autour de sa. Si nou, si se nan machin prive nou ale, sa te kapab fè menm yon bon diskisyon, yon bon tan de devosyon e, oubyen yon tan de refleksyon kite m di, otou de pawòl Bondye la depi nan maten. Kounya la ou ale nan travay la. Pran yon ti tan, menm si se nan travay la pou pran yon ti break. Menm si se yon break ou pran a 11 zè, yon ti break ou pran a midi. Menm si se yon 5 minit priyè wap fè. Oubyen ou pran tan pou tande vèsyon odyo sa a kem diw lan ankò yon fwa. Sa se yon bagay ki ap enpòtan pou ou. Kikis sa lap fè nan mitan jounen an pou jis raple pwòp tèt pa w ankò pwomès Bondye, pawòl Bondye, yon bagay petèt ke w ta swete aplike nan lavi w, men lapriyè e lapawòl l ap gon gran enpak sou ou. W ap pran tan pou w tande mizik adorasyon. Li ap genyen efè pozitif sou ou, l ap pèmèt ou pase jounen an pi byen e w ap aprann davantaj nan pawòl Bondye. Kounye a la lè w rantre lakay ou dan lasware, lè ou gon lè. Lè ou gon lè egzak ke ou konnen wap dòmi ou pa rete nan lè kote ou santi ou ekstrèmman fatige, se ap on bon tan ankò pou w retounen nan pawòl Bondye. Ou kapab petèt deside nan sware a ou tande ki radyo kap bay on mesaj evan ki ap bay yon mesaj ou pran on ti mesaj. Ou pran on ti tan kote ke wap tande e mizik evanjelik e ou pran on tan ou li bib lan ankò Menm jan yon pastè m te genyen ki te di ke ou ou fè yon netwayaj pou sa ou fin tande pandan jounen an, pou strès ki pase w, ou fè yon netwayaj, yon chapit, de chapit ke w li, answit ou lapriyè Bondye. Sa se o nivo endividyèl. Lè konsa ou kòmanse jounen an dan lapè e ou tèmine jounen an dan lapè. Se pa meyè bagay pou mwen avèk ou fè. pou dènye sa n tande se yon se yon to dola ki monte se petèt yon nouvèl m pa konnen koripsyon ki genyen oubyen se yon dènye aksidan ki fin pase epi a kisa w dòmi oubyen dènye bagay ke w tande se yon enfòmasyon li menm ki choke w pèsonèlman okontrè ou kapab deside di dènye bagay mwen vle tande oubyen dènye bagay ke mwen vle tonbe anba zye m. Sa se pawòl Bondye. Lè mwen avèk ou devlope ritm sa okou de ane a, wap i wap reyalize ke ou gen mwens strès. Boul sa ki anba kè w la oubyen strès sa, tansyon sa kap monte an lap diminye paske ou remèt jounen w lan e ou rasire w ke pandan jounen an ou gen tan pou lapriyè, ou gen tan pou tande pawòl Bondye, ou gen tan pou tande yon mizik evanjelik, sa li ap ede w enòmeman. Men se pa sèl ou k bezwen sa. Li ta enpòtan, menm si se leswa sèlman, pou w devlope kalite atmosfè sa a avèk mari w. Sa vle di ke ou kapab deside ke nan tan maten an, se tan devosyon, se tan lapriyè pa w pèsonèlman, men antan ke moun ki marye, antan ke pè de fami, antan ke mè de fami, nou gen anpil traka, nou gen anpil sousi, nou genyen. pwòp refleksyon nou, nou genyen pwòp enkyetid nou. Poukisa ane sa ou pa devlope yon nouvèl abitid? Abitid kote ke chak swa, oubyen nou kapab chwazi petèt sou 7 sware ki genyen nan semèn nan, nou chwazi 3 ou 4 kote. Nou ap lapriyè ansanm. Nou gen bi de priyè ke nou gen an komen. Li kapab pou maryaj nou n ap lapriyè, li kapab pou timoun yo n ap lapriyè, li kapab pou yon pwojè nou ap lapriyè. Lapriyè koup lan li ekstrèmman pwisan. Dayè. E pawòl la di kote de ou twa reyini. Donk lapriyè ki ann akò li gen yon pwisans ekstwòdinè e se nan moman sa a tou anpil fwa nou anvan menm ke nou priye nou kapab gen ti tan pou nou reflechi sou kèk sousi ke n genyen pa rapò avèk timoun yo. Donk li enpòtan pou ou menm avèk mari w pran di tan pou nou priye ansanm pou nou. Pataje rekèt youn genyen. Gen de moman, ou menm kòm madanm gon bagay k ap trakase w, ou ka pataje l avèk mari w. De menm mari a l kapab pataje li avèk madanm nan. E konsa pou nou pou nou priye sou sa. E se nan moman sa a l mari w kapab konnen ke w te pase yon move jounen. Men tèl bagay ki te pase nan jounen an e ki li menm deranje w. men li menm tou ki trakase l e mari an tou kapab pataje sa avèk ou donk aspè sa li d'une extrême importance pou nou menm antan ke couple pou nou kapab e priye ansanm men èske ou konnen tou se kapab yon bon mwayen pou nou echanje petèt yon bagay ke nou aprann e nan nan bib la. Sa vle di gon bagay petèt ke madanm nan te aprann, gon bagay ke mari an te aprann oubyen nenpòt diskisyon an. Men, sa Valérie ap di la nan radyo an li ekstrèmman fasil. Men, pou fè l la li difisil. Li mande yon disiplin de fer. Sa vle di kisa? Sa vle di ke gon moman k ap rive, sitou si n gen timoun piti ki pral lekòl, ou rete si se pa mari an oubyen si se pa madanm nan ki raple w sa, ou p ap fè li. Paske, Genyen timoun ki pral lekòl avèk tout sousi ki genyen, avèk tout traka ki genyen, li ou kapab wè lannik pase konsa kòm yn lèt a la pòs epi nou pase semèn nan nou pa lapriyè. Donk li mande anpil disiplin. Li mande ke gon moun ki ap raple li, ki ap raple sa. E si sa ka rive ke gon semèn ke sa pa fèt, meyè bagay pou. Pout pou ta fè se sèlman rekòmanse, pa akize youn lòt, pa di lòt la e ke se ou k fè m pa lapriyè, ou pa enterese nan lapriyè an koup, si sa te konn fè nou kapab rekòmanse ankò. E sonje, lè mari a madanm ap priye, nou ka pa gen menm ritm lapriyè. Gen youn li menm lòske l branche se sou yon se sou yon kouran haute tension l ye l ap. pou se 45 minit tandi ke li menm li kapab ma kon lòt konjwen li se yon kouran de fèb tansyon epi li menm se 5 10 minit ke l ka bay men sa ki enpòtan se pa pou ap kritike lòt moun nan men se ki kantite tan nou menm antan ke mari antan ke madanm nou kapab fè pou nou ap priye ansanm e sa ap voye yon bon sinyal bay timoun yo ki kapab reyalize ke manman ak papa yo menm yo la priye ansanm. Men gon twazyèm bagay ki ekstrèmman enpòtan kap ede anpil nan ane skolè la, se pou ta chwazi omwen yon sware pandan tout semèn nan. Nou pa di tout tout sware yo. Si nou ka fèl pandan tout sware an se byen, men omwen yon sware kote papa, manman avèk timoun priye ansanm. Li pa oblije yon yon. Tankou Culte du Dimanche Matin nou genyen 2 zè de tan kote ke gen anons ki bay, genyen yon predikasyon ki byen long tou sa. Non. Nou pran du tan kote manman, papa, pitit nou rete ansanm ou du mwens si ou se yon mère de famille célibataire, yon père de famille célibataire ou pran timoun yo nou priye ansanm. Nou kapab petèt pataje de bu. Timoun yo kapab di ou petèt men ki sousi yo genyen pa rapò a lekòl la, yon egzamen yo genyen, pou nou priye ansanm antan ke fami. Paske sa ankò yn fwa son leson ke nap bay timoun yo, 1 ke nou pran lavi espirityèl nou ekstrèmman o serye, dezyèmman ke nou menm nou pran lavi espirityèl pa yo tou o serye, nou pran lavi pa yo o serye. Donk. nou devlope tan ansanm pou n kapab priye. Petèt ke meyè lè l ta ka ye se kapab yon wikenn, sa vle di yon vandredi, si nan samdi ou pa pral travay, ou priye a timoun yo nan vandredi. Ou di mwens nan samdi swa. E kòm dimanch yo anpil moun lib, ou priye avèk timoun yo dimanch swa. Donk sa ekstrèmman enpòtan pou nou devlope ritm sa. E li ta enpòtan tou pans si n ape priye avèk timoun yo pou n ta devlope abitid petèt pou nou fè yo etidye vèsè nan Bib. Se yon abitid nou menm pèsonèlman ke mwen pa gen lontan ke mwen kòmanse avèk yo ki trè enteresan. Pa pa egzanp ou kapab pran yon tèks biblik ke menm ou menm kòm paran ou pa konnen. Se yon bon challenge pou ou epi nou di bon ann al aprann pa konnen non epa al nan Sòm 119 Sòm 119 twò long. E ou kapab di li, Ann aprann Sòm premye, ann aprann Som 10, ann aprann Sòm 15. Epi, chak swa, menm si se yon vèsè nou aprann nan Sòm nan pandan yon semèn, menm si se yon vèsè pandan yon semèn, men se yon bon ritm ke li ye, kote ke fanmi an ansanm ap etidye yon pasaj anndan Bib la. E pa pran l tankou m ta di ou se yon konkou kote n prale, e yo ba, yo gen gwo twofe pou y ap bay. Rann li agreyab. Kote ke timoun yo byen kontan ke nou tout nou ap etidye, nou ap aprann yon pasaj biblik ansanm. E li pa vrèman konplike, ou gen bib la, ou repete, yo repete l tou, pa mande ke ou ap pase aplikasyon an ke n sot bay la talè an, audio bible MP3, epi timoun yo deja yo kapab tande li. Men se yon bon ritm ke ou menm avèk timoun yo ke nou devlope ansanm, swa ou menm kòm paran endividyèlman oubyen nou tou lè de a kòm paran avèk timoun yo. Paske sa ap bay fanmi an yon lòt ritm kote ke genyen de lyen ki ale odela di kotidyen ke nou devlope avèk yo. Men gen yon lòt bagay ankò ki enpòtan pou timoun yo, se rasire yo ke se vre y ap genyen le pen de lenstriksyon chak semèn, Men jou dimanch lan, si se dimanch ou al legliz, rasire w ke timoun yo, yo mache tou legliz la. Se pa senpleman di, bon mwen m kite timoun yo nan kay la paske y ap fè m an reta, mwen menm fò m al asiste lekòl di dimanch, mwen fò m al legliz. Rasire w ke ou menm timoun yo, yo al legliz, yo al legliz a lè. E m konnen anpil legliz gen, gen legliz dèzanfan, yo gen kilt pou timoun yo, pou pitit ou yo, yo devlope kalite abitid sa a, non sèlman nou antanke fanmi nou lapriyè, yo menm antanke timoun ou ankouraje yo lapriyè, men pou yo mache legliz tou paske sa ap pèmèt yo aprann anpil bagay. Nan lekòl kote yo ye, gen anpil bagay ke y ap aprann e souvan gen de bagay y ap aprann yo santi ki kontrè a fwa yo. Men kibò timoun sa yo Ap genyen de enfòmasyon pou pèmèt yo filtre, pèmèt yo konprann, pèmèt yo analize.